Men ki sa chak manb nan konsèy prezidansyèl la koute leta, koute peyi a. Chak mwa. Pou le salè, se 225 mil goud chak mwa. Hum! 225 mil goud chak mwa. Mentnan, gen yon bagay yo rele frè de fonksyònman ki se 1 tyè salè la. Pwobableman nèg yo nan pòch yo a fonksyònman. Tach tonba an urjans mesye. Yo gen biwo lakay yo tou, ou konprann? Nou sipoze men se 1 tyè. nan salè la ke yo rele frais de fonctionnement ki li menm se 75 mil goud. Genyen yon frais pou dezyèm rezidans. Sa vle di nèg la te gen dwa abite nan yon kay anvan l te prezidan ki pa prezidansyab. Donk lè nèg la li menm li fin prezidan, fòk li gen yon bèl salon pou ta resevwa de moun nan dimansyon prezidan ke l ye a. Fòk nèg la gon kwizin sou vre kap fonksyone nan dimansyon prezidan hein. Tankou Guerrier Dieuseul jodi a ki son senp swifalis pareil. Pral rale demen maten si vin prezidan hein. Pou lap viv menm jan. Pou li ret menm kote a. Ou konprann?
Talan w gen dwa wè katye sa pa bon pou ou, fòk se nan yon katye chik yo pou abite. Ou byen wale nan les hauteurs de Petion-Ville hein. Donk vwala poukwa mesye dam yo gen dwa. Selon rnddh, a on frè de dezyèm rezidans ki se 400 mil goud par mwa. Selon le rnddh toujou, yon ribrik pou kat telefòn, chak konseye prezidan gen dwa a 500 mil goud par mwa. 500 mil goud? 500 mil goud.
Pou kat telefòn nan?
Sa se rnddh k ap pale. Yo k fè travay yo,

De tout fason, selon le rnddh, selon le rnddh, se 500 mil goud pou 4 telefòn, selon rnddh, frè dentelijans lan li elve le 4 milyon de goud, pou etre pli presi se 4 pwen, li elve a 4 pwen 5 milyon de goud, Frè de karbiran, sa vle di gaz, 300 mil goud. Kat de debi, sa moun yo rele ti kat la nan administrasyon piblik la, nan leta, se 2,5 milyon goud. Frè pou konjwen, pou konjwent, se 500 mil goud. Frè pou kapab ranpli refrijeratè, sa vle di chak CP nan biwo l gon ti frijidè,

Se franse ou pa konprann? Tèt ou di kòm granmoun. Tèt mwen di. Pou yo met ti ba nan refrijeratè a. Hein? Sa vle di fòl gen bagay chak jou. Refrijeratè yon prezidan pa dwe vid bigo. Pa ka vid. Hein? Fò gen ti bagay, ti bagay ladann. Konbyen li ankò? 75 mil goud. Sa yon monnen. Frais de nourriture 925 mil goud. N ap note se lemwa. Epi genyen peti dejene ak lunch ki yo menm son frè yo resevwa chak mwa tou. Se 3 san, non se 3 milyon 500 mil goud. Donk Sevedia resevwa chak mwa yon frè pour le petit déjeuner et le lunch. Pou se manb, se 3 milyon 500 mil goud. Toujou n ap note, se selon le rnddh. Mentnan pou les voyages à l'étranger, n ap vini sou konsiderasyon yo aprè. Nou sonje nou menm nan emisyon sa, nan jounal sa, nou te fè miz an kontèks sou sa. Kote nou t ap eksplike yon ansanm de vwayaj konseye prezidan yo fè depi lè yo pran fonksyon, yo enstale yo, ki koute leta yon pakèt lajan, men jiska minit n ap pale la kesyon ap poze, O final ki sa vwayaj sa yo te itil peyi a menm? Nou pa pral retounen sou lis de vwayaj ki nan travay rnddh la paske nou te gentan fè li. N ap note ke nou te pran vwayaj antre jiyè 2024 jiska dènye vwayaj an dat la ki se te 8 avril 2025. Men sèl sa n ap note nan travay rnddh la, yo eksplike ke pou pi piti pandan premyè ane cpt a, pou pi piti yo prèske fè 15 deplasman. Pa egzanp, yo di frè Deplasman sa yo, ki mete ladann biyè davyon, nou te eksplike sa deja, frè deberjeman, e lè w rive anndan peyi kote w ale a, ou pa rete klwatre nan otèl ou oubyen kote ou desann nan, donk fòk ou deplase a lenteryè di peyi, donk bon lajan ki la pou sa, manje pou yo manje, tout sa yo se leta ayisyen ki okipe l de li. E selon le rnddh, frè de reprezantasyon sa yo konn ale jiska 5000 dola ameriken. Ronald Deshommes. E preske tout CPT yo, tout CP yo, efektye de vwayaj pandan peryòd sa. Eksepsyon petèt pou Gérald Gilles m pa konnen. Se Mesye Gilles Voyager. Gilles ak Vertilaire.
Vertilaire Emmanuel.
Depi sa yo pa gen oubyen yo jis pa enterese a vwayaje. Ou konprann? M pa kwè l ap gen ti pwoblèm viza paske Mèt Vertilaire pa sou sanksyon. Pa egzanp RDDH di dènye vwayaj li sot fè onivo di CPT li prèske koute Leta ayisyen 100 mil dola ameriken. Ou konprann? Antre achte biyè, frè de deplasman, otèl, manje, etsetera, plis yon delegasyon madam mesye ki prèske gen 15 moun. E yo di se prèske yon abitid lè prezidan yo ap deplase yo gen delegasyon, ou konprann? Tout moun sa yo avèk yo. Bann rara bigo. M pa responsab. Rnddh. Gen moun ki li rapò rnddh la ki kan menm sipri. Gen moun tou ki estomake. Pou anpil lòt tou son skandal. Men kite m di nou, o nivo di CPT, ke se konseye prezidan yo, ke se pwòch konseye prezidan yo, yo Ou voye jete byen lwen yon pakèt revelasyon ki fèt anndan dokiman rnddh la. Pa egzanp, gen yon konseye prezidan ki klèman di, selon li, se de la pure méchanceté. Donk sa k di yo se fo, se archi-fo. Otreman di, gen anpil bagay selon se konseye ki di anndan dokiman ki pa gen anyen pou wè ak laverite men plito yon demach si w vle pou sal imaj yo pou fè yo parèt lèd devan je popilasyon an, devan je peyi a. E pou konseye prezidan sa yo, dokiman sa li prepare avèk anpil lejète. Sa se yo k ap pale. Mentnan, Sa ki enterese m kòm jounalis, se ki sa k fo a? Eske se ribrik yo? Donk, eske pa gen ribrik konsa ditou o nivo di palè, de la prezidans, de la vila dakèy, etsetera? Ou byen eske se nuans ki genyen? Ou byen tou, eske se montan yo ki pa egzat? M pa konn si w la, Ronald. Sèt ensi ke mwen menm mwen, fè ti travay pa m tou. Paske m di atansyon, se rnddh kanmenm. Se pa yon sitwayen òdinè ki jis monte sou rezo yo epi ki tonbe kalonnen oubyen ki jis fè yon tèks kote li pa menm siyen l. N ap pale de yon òganizasyon de dwazimen ki gen yon sèten notoryete nan milye a. Nou pa sèten ke yo te ka pran san yo, pran tan yo mobilize tout sa yo genyen kòm resous imèn, materyèl, ekonomik, epi pou yo ta al nan imajine de bagay, pou yo ta al nan fè manti sou moun. Men sa pa anpeche, san voulwa ou remete an kesyon sou vle travay rnddh la, mwen al gade e kisa la prezidans panse, kisa Cpt a panse, ki sa chak manb yo panse, byen antandi, avèk sa m gen chans pa li yo. Pa egzanp, mwen wè pou salè 225 mil goud la, pa genyen deba sou li. Sa vle di yo dakò ke chak manb anndan cpt a resevwa 225 mil goud chèch le mwa. M pa konnen lè yo fin lè yo fin pran sa y ap pran yo pase yo di m gen de bagay yo prelve sou yo brèf m pa fin metrize administrasyon piblik la trè byen men m sèten gen lajan brut e pa vre lajan nè a frè de fonksyònman m sot ap eksplike li se en tyè nan salè la en tyè nan 225 mil goud la ki se 75 mil goud e nou aprann se tout o fonksyonè yo ki genyen li nan leta. Frè dezyèm rezidans la, mwen wè pa gen deba sou li tou, paske genyen de konseye prezidan, se pandan yo prezidan la, yo ranje chita yo pou yo rete yon kote ki plis ou mwen gen nen nan figi l. Kounye a la, e an ka moun nan te gen kay li deja, Li ou la guerrier li estime ke kay li te top pa gen enterè pou l kite l eske l toujou pran 400 mil goud sa Bal kite l pou leta.
E si l pran l tou li pa peye dezyèm rezidans lan avè l Se detonman.
eske se pa yon detournement li ye kesyon n ap poze An n di pa egzanp Bigo se yon konseye prezidan. Men Bigot te abite pa egzanp Juvena oubyen Bigot te abite pa egzanp Pui Blen. E pi Bigot di pandan l vin prezidan pa gen enterè pou l kite Kali paske Kali se te yon kay kòrèk. Li ta viv tankou tout gran nèg. A m pa konnen. Li ta viv tankou tout gran nèg. E pi leta deside mete 400 mil goud chak mwa a la dispozisyon de Bigot. Eske Bigo ap kite kòb sa pou leta l di bon kay li nòmal kòm li pa pral nan peyi kay li pa bezwen pran kòb la eske Bigo ap pran kòb la kanmèm li regle yon lòt bagay avèl eske si Bigo regle yon lòt bagay ak kòb la se pa detouneman eske depi se detouman se pa koripsyon. Bon vye gari mi m pa konnen. Eske bigo pap pran kob la epi li lwe tet li prop kay pal la tou. Vyann kay pal la.
Koripsyon pi rèd. M pa konn sou la. Kesyon map poze. Mentnan kat telefon nan. Yo di se 500 mil goud. Bon se pa yo se anddh ki di sa. Sepandan o nivo de la prezidans Yo di non, kat telefòn nan pa tout kòb sa, son abònman yo genyen avèk Natcom, ou konprann, e ak Digicel, pa Digicel la se 20 mil goud le mwa, etc. Mètnan, ki di vrè, men nou sèten, la prezidans ansanm avèk rnddh, tou lè 2 pa ka ap di la verite. Gade sifr.
Ok?
Sipoze gen yonn nan yo k ap di la verite.

du NDDH, ak sa ki soti nan koulwa prezidans la, nan koulwa vila dakèy la, nan koulwa CPT a, se preske la nui e le jou. Pa egzanp, o nivo de la prezidans nou aprann ke entelijans palè a chak mwa se 15 milyon goud. Sepandan, Ronald, e se la m vle atire atansyon la Repiblik sou, e se la m vle atire e atansyon oditè ak entènot yo. Silèvrè ke Laprezidans di yo menm pou Palè Nasyonal se 15 milyon goud yo resevwa chak mwa pou kesyon entelijans lan, men mentnan gon ribrik anndan bidjè Laprezidans lan Ronald ki rele dotasyon prezidansyèl. E se Nan ribrik sa, si w vle, chak CP yo sanble, Ronald, gen aksè oubyen gen dwa si w vle a 4 pwen 5 milyon goud chak mwa. E nou aprann kòb sa se an likid li gen lè bay wi, m pa konnen. 4 pwen 5 milyon goud la, kounye a, entelijabman Ronald, kesyon ta ka poze, Kisa k dotasyon prezidansyèl la? 4 pwen 5 milyon goud la pou fè kisa? Mwen m pa konnen. M pa konprann. Dotasyon.
1, Nou aprann se t on kòb ki te toujou nan bidjè laprezidans menm lè te gen yon sèl prezidan. Donk dan le, dan lespri ou konprann de dispozisyon sa, yon prezidan pa ka razè yo nan. Yon prezidan pa ka parèt yon kote pou l vle fè yon jès pou l pa ka fè yon jès. Yon prezidan pa ka rankontre avè w pou gen yon pwoblèm pou l nan grate tèt, pou l nan di w tann alòske w gen ijans. Sèt yon prezidan kanmenm. Yon prezidan pa oblije al nan tout yon yon demach si w vle pwosediral ou konprann pou dekese lajan donk li gon ti kòb ki la dispozisyon l ou konprann nou sipoze pou li fè ti bèl li ou konprann fè ti larjès li ou konprann fè de zere poukwa pa eske se kòb sa yo konfonn avèk frè dentelijans lan, oubyen gon frè dentelijans ki bay nan nivo sa ke nou pa konnen, e gon lòt frè tou ki lye a kesyon dotasyon prezidansyèl la ki bay, nou pa konnen. Kesyon n ap poze. Men sèlman nou di ou, selon le rnddh, frè dentelijans lan se 4 pwen 5 milyon goud, 4 milyon 500 mil goud. Selon la prezidans, oubyen selon yon sous jeneralman byen enfòme o nivo de la prezidans, ebyen, Bidjè palè a oubyen laprezidans gen ladan l yon ribrik ki rele frè dentelijans men se 15 milyon goud yo resevwa. Men yo di, paralèlman, gon lòt ribrik nan bidjè a ki rele dotasyon prezidansyèl e se ladan l lajan sa soti pou l al jwenn konseye prezidan yo. Yo di nou avan, tout kòb sa te pou yon sèl prezidan oubyen li te ala dispozisyon yon sèl prezidan men pou lenstan oubyen depi lè CPT a vin la, Donk yo genlè divize l antre yo, chak CP soti a yon ti bagay anba bra l. Men si w pran 4 pwen 5 lan, m pa twò bon nan matematik men w miltipliye l pa 9, m sèten l ap ba w 40 pwen 5 kanmenm. Donk sa vle di, pour le cpt, à travers cette rubrique dotation présidentielle au niveau du budget de la présidence, gen 40 pwen 5 milyon goud ki soti chak mwa de trezò piblik la k ale nan men yo. Donk sa souzantann tou ke E pa gon kòb ransèyman oubyen kòb ransèyman yo pa manyen l. Sipoze.
Gen de chwa. Swa yo pa manyen l ditou li la, oubyen tou yo fè travay ransèyman avè l pou le palè, o nivo di palè. Ya.
Par le palè, pou le palè, o nivo di palè. Men kòm nou pa konnen. Ya. Se sipoze n sipoze. M pa vann Zola. Mentnan pou frè de karbiran, selon le rnddh se 300 mil goud. Bon sa m pa wè gen twòp deba sou li donk yo dakò ke yo resevwa gaz la kanmenm. Men nou menm nan ti chache, paske nou pa la de moun pou n pale tou, nou konn wè, nou konn jwenn ke gen de konseye ki konn fè figi yo byen diwonal. Anplis ke yo resevwa frè gaz la chak mwa, yo fè figi yo byen di, yo konn voye.

responsab yo o nivo di palè, sekretarya jeneral, administrasyon, etc. Pou voye ranpli l pou yo. M preske sur, al dezòm, lè ou ranpli sa yo. Ok, ok, ok, mèsi. Ok, dotasyon. Ok, pa gen pwoblèm. Mèsi, Brad. Wi, m preske sur, Ronald, lè yo voye machin sa yo al ranpli o nivo di palè, se pa lè k pran chaj la, menm si se ta lajan kach, menm si se ta a kredi, e ki di pa lè di kanmenm administrasyon piblik la, di kanmenm leta, di kanmenm trezò piblik la, donk mwen menm m santi yon ti pwoblèm la. Si yo bay gaz kanmenm, se kòmsi mesye Monsignac ba nou gaz la yon egzanp wi la sa li ye non mezanmi chak mwa yon fason pou lè n ap vin travay lè n ap sot travay nou gen gaz pou nou met nan machin nou pou nou deplase
epi nou fè figi nou byen di si anvan mwa fini oubyen kèk semèn apre yo fin ba nou kòb la machin nan pa gen gaz nou al kote Vanessa la nou di Vanessa fè swivi a pou ranpli l pou nou se swa yo pa bezwen ba nou gaz la ankò, administrasyon an chaje l de sa, oubyen tou yo ba nou gaz la epi administrasyon an regle lòt koze. M pa konn si w la non. Kounya si ou deside ou menm ou fè afè pa w ak gaz la, ou fè lajès, ou bay moun, ou kenbe l pou ou, ou fè chanje l, ou met kòb la nan pòch ou, Ayiti biznis pa w. Ayiti pou w vire ki bò la. Pa gen kote pou sikile.
Vwala. Kòman fè pou li 300 mil goud gaz sa? Ou vle konn ki bò?
Men ki bò y al avè l.

E ba wi sa retounen. Kounye a la ou bezwen konn kòman yo boule gaz la ankò? Sa k pral jwenn ti boubout yo, ti mennaj yo nan otèl yo fè sa? Fè ti ale retou a. Yo tou kòm y ap fonksyone tankou se te yon peyi nòmal. Lè yo pral nan aktivite nan otèl yo tou, otèl ki Petyonvil yo. Yo pa nan blokis pou ta di. Wi men lè yo rive kite machin nan ap mache tou. Wi gen sa tou.
Salon sa e pou se mache wi. Vòl vòl rete ap mache.
Non otorite pa nou pa nan stat. Talè w al nan peze bouton w bal pa pati ou tande batri se si. Non se machin nèf kanmèm.
Wi li tap mache.
Se machin nèf kanmèm.
Paske vip a soti.
Alò pandan nap pale, pandan nan ribrik machin nan, kite nou tou kite nou tou raple sa pou la repiblik. Nap raple la repiblik ke chak CP genyen 3 veyikil. genyen yon machin fèmen, ok, m kwè se yon Land Cruiser, epi genyen 2 pikòp, yonn devan yonn dèyè. M kwè pikòp la se Nissan Frontier, m pa konn si m twonpe m. Enhen. Men yo di m, sof CP ki prezidan li menm. Sa k an egzèsis la, n ap pale de Fritz Alphonse Jean, li genlè gen yon veyikil de polis ki rele lead ki devan kap mennen li epi li gen yon 3 oubyen 4 motard nèg ki sou moto bay son dan kanmenm ou konprann epi mete sou machin nòmal li a ke l dwe genyen kòm CPA a savwa machin fèmen epi 2 pikòp ou konprann epi yap frape.

Wi.
Non anbilans sa m kwè e nan kòtèj chèf gouvènman an ye. Ok, m avanse. Ok, m konprann. Pa gen pwoblèm. Mentnan selon le rnddh, yo di nou chak CP gon kat de debi ki gen ladan li 2.5 milyon goud. Sa se rnddh. Sepandan, o nivo de la prezidans yo di nou non, yo pa okouran de chif 2.5 milyon an men plito

O nivo de la prezidans, se 800 mil goud e non 2 pwen 5. E yo di son chèk ministè ekonomi li menm li fè a lòd de la Sogebank pou pèmèt ke CPE gen ti kat sa nan menl, li rantre yon kote, l ap manje nan yon restoran, etsetera, l ap achte yon bagay nan yon shop, ou konprann, poul vin gen ti bagay nan men li. Frè pou konjwent, E m panse sa son skandal e se yonn nan bagay ki soulve kòlè yon pakèt sitwayen anndan peyi a. Kòm kwa selon le rnddh chak konjwent yon konseye prezidan li genyen dwa a 500 mil goud mansyèlman, chak mwa. Onètman, onètman, O nivo de la prezidans mwen pa jwenn si w vle dè enfòmasyon ki montre ke gon bagay konsa ki egziste o nivo anndan bidjè a e m pa tonbe sou yon dokiman kote gon ribrik konsa efektivman. Men konesan nèg isi tèlman koken sa twò piti pou yo fè. Yo gen dwa jwenn yon fòmil, yo fè l rantre anba yon lòt ribrik epi yo bay mennaj yo, yo bay madanm yo. Bon, se revelasyon rnddh, donk nou sèten ke rnddh li menm li genyen eleman nan men l pou sa a. Men, kan menm se skandale. Se skandale pou de rezon. Premyè rezon an, nan dekrè a nou sot li l e rezo a raple l, li te klèman di okenn konjwent, okenn konjwen yon konseye, yon konseyè prezidan pa dwe gen aksè a fon trezò piblik la. Donk sou ki baz kounye a jodi a, yo ta mete 500 mil goud chak mwa pou yo, a ki tit, ki sa yo fè kòm travay, etsetera. Epi l monte yon bon ti kòb tou wi lè w miltipliye l pa 9. Bon, si w pran 500 mil goud la ou miltipliye l pa 8 konjwen Konseye gason yo epi mari. Yon premye òm epi. Mari dam nan 500 mil goud sa donk lap vle di yon bagay kanmenm.
4.5 milyon mwen. 4.5 milyon tou? Ya. Ok. Sa mwen remonte. Ok. Pa gen pwoblèm. 4 milyon 500 mil goud. An tou ka.
Pou la prezidans yo di yo pa o kouran de kòb sa. Men pou le RDDH se 500 mil goud pa mwa pou chak konjwen, konjwent, e konseye prezidan yo. Mentnan, gon lòt frè ki se frè pou le refrijeratè. Nou tap eksplike l talè a, se 75 mil goud. Frè pou refrijeratè a, m sot eksplike l, lè ou vin nan biwo CP a, donk li kapab ofri w yon bagay, menm jan tou CP a ap fè jounen an, l ap travay, l ap reflechi, l devan òdinatè l, li ka bezwen rafrechi l, A un certain moment nan jounen an, li ka bezwen bwon ti dlo, ou konprann, li bezwen bwon ti ju, donk fòk li genyen l nan refrijeratè li, donk leta ba li 75 mil goud pou sa. Donk frè pou refrijeratè a lè w divize l par 30, li ba ou 2500 goud par jou. Ou konnen. Se pa vre? A vre Ronald? Ou menm ou fè ou fè plis makèt ke sa. Ou konprann? Frè refrijeratè a lè w divize l par 30, li ba ou 2500 goud. E chak CP gen yon ti refrijeratè nan biwo l, E gen moun ki ta ka poze kesyon poukisa swa sekretarya jeneral la oubyen administrasyon an pa okipe l de sa, poukisa se kòb la yo oblije bay nèg yo, men gen plizyè rezon ki ka esplike sa. Premyè rezon an, sa ka rive chak sepe gon gou. Ou konprann? Sa Rejin Abraram bwè, sa Rejin Abraram manje, gen dwa se pa li Lesly Voltè manje. Li si Voltè bwè, ou konprann? Sa Emmanuel Vertilè li menm li bwè, gen dwa se pa li, Laurent St-Cyr, li menm li bwè. Yo chak gen yon gou. E pwobableman chak nèg gen dwa gen maladi yo yo soufri anndan. Ou konprann? Li si Voltè gen dwa gen maladi l soufri, Fritz Alphonse Jean gen dwa gen maladi l soufri, ti malèz li etsetera. M pa konn si w konprann. Ki vin yon anba anòmal pou se moun moun yo k kontwole lajan yo. Epi di gen yon twazyèm eleman. Si gon twazyèm eleman e se vant ou konprann son kesyon de bagay ki pral nan bouch ou konprann sa m di w la pito se yo nèg yo ki gen kontwòl kiyès k ap achte bagay met la si yo pran nan makèt la si se moun yo fè konfyans m pa konn si w la lòt bagay ankò ki atire atansyon m nan anpil lajan sa yo se frè nouritur 925 mil goud Alòske pi ba, nan travay a NDDH la, nou pral wè yon lòt lajan nèg yo resevwa chak mwa pou peti dejene avèk lunch, ki 3 pwen 5 milyon goud. Nou di, èske dejene avèk lunch la se pa nouriti l ye? Lè n fè kwèl nou poze kesyon sa a, poukisa gon frè nouriti apa epi gon lòt ribrik peti dejene, lunch apa 3 pwen 5 milyon goud? Nou t on ti jan pèdi. Men apre, nan pral konprann ke o nivo di palè, te toujou gen yon bidjè pou le peti dejene, le dejene e le soupe di prezidan de la republik. E yo di n ke, an jeneral, prezidan pran dejene li avèk kabinè l. Lè sa te gen yon sèl prezidan. Mpa konn si w konprann. Men yo di, e depi lè CPT a rive a, yo menm yo pran peti dejene yo, pran dejene yo. Dè fwa tou ou asimile la lunch lan. Se kòm se 2 manje pa jou. E yo di malerezman avèk le CPT yo pa ka mete kabinè yo ladan l. Paske chak CP gon kabinè ki vin fè 9 kabinè. Pa konn si w konprann. Men yo di ou avan tretè ki te konn bay prezidan manje a lè te konn gon sèl prezidan se premyè dam de la repiblik la ki te konn chwazi l. Bon, sa plizoumwen konpreyansib, paske vant mari li, etsetera. Men yo di, lè sè Petya te fèk rive a, e sa m ap aprann, e te gentan gen yon tretè la nan vila dakèy la k t ap bay vila dakèy la manje. Maron sou la. K t ap bay vila dakèy la manje. Men, apre plizyè esè, yo goute manje a, konseye prezidan yo di yo pa satisfè. manje a pa bon, manje a pa gou, etc. Epi yo antann yo, yo di son lòt kritè pou jwenn kontra. Èske yo te sensè oubyen se pou se moun pa yo yo te vle gen kontra, nou pa konnen. Pase nou aprann tou son konseye ki gen genlè gen kontwòl sa. Si mwen se konseye fanm nan. Non li klè. Li klè. Genlè gen moun ki kontwòl sa. On gason pa ta ka pran l.
Epi yo di tou pou refrijeratè a, donk administrasyon nou te eksplike sa deja, sekretarya jeneral administrasyon an. pa vrèman enplike nan sa oubyen nan chwa e tretè ki pou jere sa etsetera. Epi yo di nou peti. Gon ti presizyon wi, m ta renmen pote la. Nan dokiman ERNDDH la, 925 mil goud frè de nouriti la, se se pa mwa, se pa konseye oubyen se pou le konsèy prezidansyèl. Chak CP.
Chak CP gen 925 mil goud chak mwa frè de nouriti. Epi m di w pi ba, gen 3,5 milyon goud. Kounye a m ap eseye konprann, paske m di w mwen m te pèdi, paske m wè nouriti, epi m wè peti dejene, m wè lunch. M di w m ap eseye konprann, se sa k fè m t al chache kèk enfòmasyon, ou konprann, ki fè m ka esplike w sa m ap esplike w yo la. Nou aprann ke peti dejene a, ansanm avèk dejene a, o nivo di CPT, yo bay, yo yo fèl pou 10 moun. Yo fèl pou 10 moun, se 9 konseye prezidan yo, epi direktè kabinè CPT a. Mwen kwè se ansyen direktè jeneral DGI a wi ki aktyèl direktè kabinè. Morlan, Morlan, Morlan, mesye Morlan, ya. Epi yo di nou, e de fwa, men se pa souvan nou aprann, ke sekretè jeneral la konn fon pase tou. Ou konprann? E men li pa la souvan, se lò sa m aprann. E, ki yas ki sekretè jeneral la? Se yon dam wi. Dam ki. Madam Adad.
Madam Adad, ya.
Madam sa li gan, li gan pil e, li kon karyè wi nan administrasyon piblik la. Ehe, li ap desèvi kèk tan. Ehe. Yo di m dèfwa l fon pase men lè m li pa, yo ka konte konbe fwa l pase. Ou konprann? E pi nou aprann tou, chak mwa Ministè Ekonomi ak Finans emèt chèk sa yo pou ribrik m pral site la yo. Sa vle di pa gen reta sou yo. Lè sa yo, pito peyi a kraze, men lajan sa debloke. Pa egzanp, nou aprann chak mwa, tou lè mwa, chèk salè CPT yo soti chak nòmalman. Chak mwa, chèk pou salè CPT yo, oubyen CP yo, souple, soti chak mwa. Frè de fonksyònman 75 mil goud la, chak mwa. Frè de rezidans lan, chak mwa. Men nou aprann tou, pou telefòn, kabiran, ki son lòt ribrik, ok? Epi, pou dotasyon an, tande byen wi, pou dotasyon an, Ronald, genyen dabò otorizasyon prezidansyèl la, gen frè de nourriture pou lè zajan, epi genyen frè pou ranpli refrijeratè a, yo tou le 3 bagay sa yo, yo anndan dotasyon an. Sa vle di son sèl chèk ki fèt pou yo. Ni lajan dotasyon n ap pale w la, m di w ke petèt moun yo konfonn avèk frè dentelijans lan, ni frè manje a n ap pale la, 925 mil goud la, ni frè pou ranpli refrijeratè a, yo tout, yo sou yon menm chèk. Alò, 925 mil goud la, pou moun yo konprann byen, kòm dejene ki fèt anndan palè a, peti dejene ki fèt anndan palè a, se pou prezidan yo ansanm avèk direktè kabinè a, kòm chak prezidan genyen manb kabinè, gen kabinè, e yo gen des ajan ki afekte avèk yo Ronald, donk fòk yo gen bagay nan men yo tou pou yo bay moun sa yo kap travay avèk yo a manje, d'où selon konpreyansyon nou ce montant de 925 mil goud par mois. 3.5 milyon goud la se pou manje prezidan yo, Epi, lòt manje kòm frè de noriti yo la nan konpreyansyon pa nou, se pou lè ajan afekte a chak CP. Kounye a la, yon ap eseye konprann sa kap di yo. Map mande w eske se mwen ki te ekri dokiman an? Non, tale.
Sa vle di ke dotasyon an, se li ki 4 pwen 5 milyon an? Eske 9, anfèt, eske 925 mil lan, li sòti anndan 4 pwen 5 lan oubyen se ajoute l ajoute? Non, li ajoute sou li.
Inclus, l'ajoute sur. Donk lè chèk dotasyon an sòti, li plis ke 5 milyon. Ok.
Kounye a la, pou n fini Ronald, nou pa kwè ke sitwayen yo, popilasyon an, pèp la, gen pwoblèm avèk privilèj oubyen avantaj ki ale a fonksyon prezidan premye minis, minis, direktè jeneral, sekretè deta, etc. Sans oubliye kad nan administrasyon piblik la. Nou pa kwè moun yo gen pwoblèm avèk sa. Men, sou gade, lè rnddh revele chif sa yo, oubyen lè lòt moun te konn pale de chif sa yo, skandal sa fè ou vin konprann gen de rezon ki eksplike sa. Pou le ka di cpt, m panse yonn nan bagay ki parèt yon ti jan deranjan pou la repiblik, se paske nan konklizyon ak nan konpreyansyon ak nan konklizyon moun yo, yo di avan se ton sèl prezidan ki te genyen. Donk pou moun yo, Ronald Deshommes, si te konn genyen 10 goud ki te konn depanse pou on prezidan de la repiblik, jodi a gen 9 prezidan, donk se 9 miltipliye pa 10, Ronald, ki vin fè ke ou pa bezwen 10 goud ankò, ou vin bezwen 90 goud. Donk pou la repiblik son chaj ki twòp. Pa konn si w konprann. Son chaj ki twòp. Menm si yo pa fòseman gen rezon non, men yo pa oblije gen rezon nan tou lè ka. Paske gen de montan mwen wè la, se divize yo divize montan sa a pa 9 konseye yo. Pa egzanp, nou aprann dotasyon prezidansyèl la Ronald, se yon lajan ki te toujou la sou prezidan avan. Men lè nèg yo rive o nivo di CPT, yo separe l antre yo. Yo chak pran yon ti bagay. M pa konn si w konprann. Menm si gen de ka tou, se miltipliye yo miltipliye. M pral ba w yon egzanp ki senp. Ann di nan gaz la. Nan gaz la, ou ta bay yon sèl prezidan 300 mil goud, e pa vre? Men jodi a gen 9 prezidan, Ronald. Se 9 300 mil goud w ap bay. M pa konn si w konprann, Ronald. Ann di ou te konn fè manje pou yon prezidan, Ronald. Se bifè, e pa vre? Men jodi a la a, se pou plis ke 9 moun ou fè manje. Pa konn si w la non. Donk vin gon kou an plis pou leta. Menm la ankò, ou ta kapab di moun yo te ka yon ti jan bouche tou ne bwè dlo santi a. Non sèl ka, ou konnen ki ka? Se nan ka ou 9 moun sa yo jodi a ki la a, ki konstitye konsèy prezidansyèl tranzisyon an, ki ap asire prezidans lan, se de moun ki t ap bay rezilta. Pa egzanp, ou vin wè k se de non sèlman patriyòt, ki pa t obsede pa kesyon fè lajan, ki te mete yo o travay, ki t ap eseye atake yon seri de pwoblèm, ki t ap kouri lwen koripsyon, ki t ap pran de dispozisyon, pran de mezi, ou konprann, pou mate fenomèn ensekirite a, pou retire moun yo nan grangou, anpeche yo kite lakay yo, si se sa ki t ap fèt, moun te gen dwa pa menm sonje konbyen kòb y ap touche anndan cpt a. Moun te gen dwa pa menm sonje ki privilèj y ap jwi anndan cpt a. Men lefètke se de moun ki la pandan ennan, k ap kalbennde. Lefèt ke se de moun ki la pandan ennan k ap regle tout lòt bagay sof sa ki gen rapò avèk peyi. Lefèt ke se de moun, Ronald Deshommes, ki la ki pa menm voye sinyal yo vle rezoud pwoblèm ki te genyen yo sinon avèk prezans yo sitiyasyon an li vin anpire. Donk se nòmal jodi a chak grenn santim ki depanse pou moun sa yo dwe enterese le sitwayen lambda. Voir que jodi a n ap pale kanmenm dan sèten ka de yon seri de sòm faraminez. M pa konn si w la Ronald. Donk fò w konprann wi kòlè popilasyon an pou l di an! Tout moun sa yo ki la, y ap touche pil lajan sa yo, yo pa bay rezilta, peyi bloke, ensekirite, gang ap frape, ou konprann, moun ap kouri kite lakay yo, se grangou, se mizè. Epi pou 9 moun sa yo jwenn mwayen, yo gen tout frè sa yo k pral jwenn yo. Sa se popilasyon an, men fòk ou prann li tou. Paske efektivman, lè w vire bagay la, ou tounen l, ou di ok, tout privilèj sa yo pou ki sa? Pa konn si w la. Tout privilèj sa yo pou ki sa? Ou te gen dwa di tèt ou, pa gen pwoblèm. fòk nou pa antre nan yon demach kokoratize leta. Sa m vle di pa la, yon prezidan de la repiblik, ou dakò li pa ka gen menm tren de vi avèk mwen menm Johnny Ferdinand. Yon minis, yon premye minis, yon direktè jeneral, ou dakò. M sèten nan pakèt peyi nan mond lan, m pa vle di tout, donk lè yon seri de moun nan yon seri de fonksyon osi prestijiez kon sa, Gon seri de bagay yo jwi de yo kòm avantaj. Men atansyon, gen de bagay tou lè w ap fè konsiderasyon sa pou teni kont de li. 1, Se de moun ki konpetan, de moun ki l fo a la plas ki l fo. Se de moun efektivman ki gen bakgwawonn pou responsablite ou genyen an. Men 2 tou Ronald, se de moun tou ki nan obligasyon pou bay rezilta. Paske yo konnen si yo pa bay rezilta, yo kapab chanje yo a tou moman, yo ka pase mal, menm devan listwa, menm devan sitwayen yo. Donk yo vin nan sitiyasyon, kesyon avantaj la, vin kanmenm de bay, ok, pou yo fè travay yo. Men se pa nan ka Ayiti ya, kote de nèg ap batay, e menm nèg jodi ya kap denonse sa yo wi, ki vle pran plas sa, pou yo menm yo al anrichi tèt yo. Se pa nan ka Ayiti a kote de moun vle vini nan leta nan sèl objektif pou fè lajan. Se pa nan ka Ayiti a kote tout moun ki vle vin nan administrasyon piblik la pou vin okipe pòs sa yo de a zèk jiska prezidan se jis pou yo fè mobilite a. M pa konn si w la non. Se pa nan ka nèg k ap vini, fanm k ap vini nan linik objektif pou yo vòlè. Ki vin fè ke jodi a gen yon pakèt pwofesyonèl ki pa ka egzèse metye yo. Avoka pa ka rete nan kabinè, medsen pa ka rete nan klinik, agwonòm pa ka ale nan tè. Pase yo tout gon sèl obsesyon jodi a, se fè politik pou yo kapab demen maten jwenn yon djòb. Jwenn djòb la pa pou sèvi la repiblik non, men pou fè kòb. Pa konn si w la. Donk se nòmal jodi a ou ta kapab di, pa gen pwoblèm non pou yo ta bay moun sa yo privilèj sa yo, avantaj sa yo. Paske se de bagay ki ala fonksyon yo. fò mete moun nan yon sitiyasyon tou pou l konfòtab pou l bay rezilta. Fò mete moun nan yon sitiyasyon tou pou l pa vòlè. Men, gen nèg menm lè w te ba yo chato y ap vòlè kanmenm. Ti vòlè a nan san yo. Mwen pa konn di w la. Men lè yo pa bay rezilta, kisa w vle? Sa se yon eleman. Lòt eleman, n ap pale kanmenm de yon peyi pòv. N ap pale kanmenm de yon peyi pòv. Donk yon peyi pòv epi yo gade gen yon pakèt dirijan jodi a ki gen aksè a tout privilèj sa yo, tout avantaj sa yo, yon peyi pòv kote nou ta dwe ap jere, rasyonalize depans piblik yo, nou ta dwe ap jere ti sa nan rantre yo, nou ta dwe konsantre nou pou nou depanse yo jan nou dwe depanse yo, kote nou dwe depanse yo a, epi ou wè gen gwoup sa a ki trè minoritè pa rapò a popilasyon an k ap jwi de sa yo. Se nòmal jodi a pou yo estime sa poze pwoblèm. On peyi kote moun ki nan mizè, Ronald, moun pa ka manje, majorite moun nan grangou, majorite moun ap dòmi ala bèl etwal, majorite moun pèdi kay, majorite moun malad pa ka al lopital, majorite moun jodi a nan yon sitiyasyon ki ekstrèmeman difisil. epi pou tande gen de konseye prezidan oubyen de ofonksyonè k ap jwi de tout sa yo, se nòmal jodi a pou l rann mwen enkonfòtab kòm sitwayen. Se pa menm yon kesyon de egri, men se nòmal pou m fristre. E on fristre se pa yon move bagay non. Jan K-lib chante l nan yon mizik, on fristre se yon moun ki petèt pa jwenn sa l merite. Se nòmal pou chak fwa on otorite pase, on fonksyonè pase, Mpa konn sou la non. Ou santi sitwayen ap gadew di mta mta fout yon kout wòch. Paske pou yo se de moun kap banbile, kap byen mennen nan lajan leta, kap byen pase epi rès pèp la menm nan mizè.